Bon, mè zanmi, bagay la, bagay la rèd. Bon, an tan de te don kato kanpe lou konsa, se krèv li ye tonton, api l ap manyen bab la. Ou konn sa l vle di w la wi. A be mè zanmi, se nou ki te vote l, misye konn konsekans yo byen pase ou konnen sa w ye, sa w ap toujou ye. Men si misye te nan lari a ou konprann li tap di pèp la mete nou kalm bagay yo ap pi bon ou konprann nap travay sou sa ou konprann kalme pèp la tap gen lòt bagay ki tap fèt men nonm nan fin mete pèp nan lari kraze brize ou konprann boule mwen menm sam pa ka konprann nan bagay la yon sèl bagay mwen wè Mwen poko janm wè yon nèg nwa Ayiti k gen yon antrepriz. A wè, y ap di se siryen, se milat, se sesi, se sela. Wè! Mesye nèg sa yo k gen nan men yo, se yo k ap brase Ayiti se vre, men depi an 1920, 1930 nèg sa yo Ayiti y ap travay di, yo te vin avèk sak sou do yo. Moun avèk yon zèl sapat nan pye yo. Se pa, nèg sa yo, yo pa t vini pou yo te kraze brize non. Bon, premyèman, depi ou pale avèk yon Ayisyen, lè w di Ayisyen an menn sa k pase, premye bagay ki sot nan bouch li, li di w, o, n ap boule, n ap boule. Anben, boule, boule, pi ta pi tris. Ale lekòl pral ouvè, manman pral mare senti la, pral oblije met pantalan nan tèt. Si lè pli jis, si lè pli jis se wòz ou vle. Yon sèl bagay m ap di nou, mesye, yon pakèt bann palmantè m tande, kòm kounye a la a pa gen bon chany nan lari ankò, tout chany yo nan palman. Konprann? So, mwen menm bagay sa yo la, bon mwen menm gon seri de palmantè mwen wè, nan lari a, mwen menm sou epòk pa m mwen menm sou François Duvalier mwen menm, de jou m te fè sou ban lekòl la, monchè, nou te konn di de mo wi. Bon nèg sa yo mwen menm nèg yo pa gen diksyon yo pa konn sa yap pale se vyolans yap preche oh nan mèd yo se jenerasyon 86 87 yo e nèg sa yo bon mwen menm m pa gen anyen mal kont pèp mwen m renmen pèp mwen e pèp mwen e tou son ti malere m ye men m ta renmen nou anpè oh nan mèd yo jan nap mache a mesye l pa bon fòk nou ta wont tèt nou Mwen ap vle di w tout nèg madanm yo la la Orlando, gwo kay, ou konn ap vle di w sa k gen pitit yo Harvard University, ou konn sa k gen pitit yo FAU, sa k gen FIU, ou konn ap vle di w tout moun sa yo madanm yo isit, pitit yo nan gwo inivèsite isit. Epi y ap gade fanm nan, y ap plimen ti pèp la, epi y ap di w yo sou do bèf la, y ap di w o e pa pou mwen bèf la ye, e pa mwen k ap mennen l, ou konprann, bèf pa pou mwen. Aah mesye men mesye nou anraje mesye nou nan boulem oh peyi dayiti humm si nou te ka leve François Duvalier nou an nou met François Duvalier chita sou sèl sa ankò aysss mouche nou tap resi jwenn bout ayisyen. Tranbleman de tè pase. Nou pa mouri nou la pou nou ta met tèt nou ansanm. Aah kraze nou vòlò pi mal. Nou mechan pi mal. Mwen menm bon sa map gade a mwen menm tout nèg ki gen antrepriz ayiti yo vreman vre yon pakèt si gen nèg yo travay pou yo yo met tèt yo ansanm lè yo bezwen 50 mil dola pou ete yo rele bwat yo rele macena monchè m gon bato diri la edem dedwane l non bròdèm m pa gen kòb menn. Ou konn ti pwofi map fè a menn, map baw map separel, map baw fè pou san ladann. Men nèg nwa a menn anba a ton nèg krazem. Gade pi gwo antrepriz nèg sa yo genyen se vòlò avèk gang. M bay yon bwa pou tout nèg ki gen kòb Ayiti yo. Se nèg se siryen a milat sèlman ki gen kòb? Hein? Hein! Ah mon cher, ann gade bagay yo byen non menn. Ah mesye m wont pou nou. Nou son pakèt bann gade. Anben sa kap pase nou la, ou konprann, m tande grèv tonton, yon sèl bagay mwen di nou mesye, kote n fè twalèt la, e la nap santi l tou. Ae m pa kache de nou non. Si les pluges seront sauvés, tann lòt semèn nan nap konn jòj. Gade, se nan banbou a bwè dlo fre. Ou mèt met pèp deyò, di yo kraze boule. Ou konprann, dechouke, koupe tèt, boule kay, Desalin pral monte pa jwenn pechon. Ou konprann, nou kanpe sou vyolans, nou men jounen kraze m tonnè, gade djab, menm yon spageti ou pap ka voye lòt bò a. Bon tou dabò, nou menm dyaspora bò isit la la nou gon grèv tonton nou pral fè. Nou pral fè 3 mwa la, nap fout fèmen tout transfè k pral fè Ayiti. Pa gon moun ki pral voye yon klou la a pati de 30 out. N ap fè yon grèv kòm dyaspora, dyaspora pa gon klou l pral voye pou Ayiti pou 90 jou. Se nan banbou n pral bwè dlo. Gade, nou mèt kraze brize toujou. Pase kounye a la, lòt semèn nan, dyaspora pral fè grèv pa yo bò isit, tande byen. Pa gon transfè k pral fèt Ayiti. 90 jou pou nou wè. Nou pral konn sa, nou pral konn sak rele jòj la. Anben sin pran mesaj sa a, pa bliye pasel. E pa gen mal nan sa non, tout bagay pase nap pase. Ou konn lò lò nou nan deside nou an lap twò ta pou nou pase tout peyi a ap fè pa devan nou menm nap fè pa dèyè. Ou nan mou fè 3 zan, 4 zan sou pouvwa, yo bati yon ti kote pou yo bay yon strikti, ou nan mou diw lò moun ap pase yo diw pa yon bèl gwo otèl nou gen, nou te konn wè bagay konsa nan vi nou. Hein? Hein e si m te konn wè bagay konsa nan vi nou? Non, nou pase n boule l. Ou konn anpl toujou lè l pral pran gen moun ki pral vin enveste. Gade, bon men moun sa k di m pap bay yon machann mwen menm pou l ta vann pou mwen deyò a. M pa bezwen di w anyen ankò. Paske nou bay moun degoutans. Nou bay moun, nou bay moun gade lapèn bòdè. Strès moun pa ka antre Ayiti. Ou an ou fè 40 an, 50 an deyò ou ta vini ou bat yon pyès kay pou viv, ou ta pran yon sèvant yon jeran ou met nan lakou a la menn, ou bay moun yo 600, 700 dola lemwa, ou konn konbyen konbyen konbyen gode diri moun sa a ka kwit lakay li a fanmi l? Non, nou pito fout gade fè nou pa vin nan peyi a. Ou an ap di ou poutèt nou sesi nou sela, ou an ap di ou nou pat menm konn met yon boyo nan pye nou. Kounya la nou ka met yon soulye Aldo nan pye nou, avèk yon vye zes, yon vye vès tou kwochi sou do nou, ou konprann menm tèt nou n pa penyen, sak pase yon bwòs a dan nou gen kounya la avèk yon pat dantifris, e sa kap pase nou la wi, lè w te konn bwose dan w avèk chabon, lè sa w pat gen dwa pou tap pale tenten wap pale yo, se grèvye tenten. Adye! Gade! Nou pral konnen, nou pral gen granmoun sou nou la tout alè. Aye nap jwenn a granmoun nan, nou pa jwenn a zogrann nou, nou mèt bat kò nou frè. Aye pa gen pwoblèm menm, bagay sa a rèd pou nou, bagay sa a rèd pou nou mesye, nou pa bon, nou pa wont. Kooman, mòdyab, oww! Yon ti peyi k si bèl bon bagay pou n ta pwòpte peyi a pou n ta fè moun santi bon fè moun antre vin nan peyi a depo son 200 dola pou yon wikenn ou konn ap di w antre e pa anyen e pa anyen ditou non men tout nèg kap desann ayiti la bòdè minimòm ki nan pòch yo se 500 dola pou 3 jou wi m pa pran diw anyen nèg la se ka matant li al desann kafrèl ka yon zanmi men lap depanse 500 dola. Bon imajine yon nèg sa desen la 2000 dola pou lal ouvè lekòl la menn nan bagay nan oasis nan Hilton otèl bagay hein pou lap fè moun wèl li pap bèl konsa pati se lò nèg la lwe yon ti machin li sot di al fouye men nan pòch li li lage yon 10 dola nan men yon nèg hein nou pa wont mesye ah nou son pakèt bann vakabon menn eh fòk nou tounen nan rak kote nou sot ya nou son pakèt bann zoulou. Hein eh gade ki bon bon bon bon pa ka di anyen ankò oh manman mesye ooh langèt te grèv li ye tonton monchè ou konn sak pase w menn pran grèv ou a ou konn kote pou al metel aah afè mal dim dap do li frèm anben ok. Nan men nan grèv li ye tonton se grèv li ye tonton nou pa pran grèv nou pa konn grèv nou pa konn sa rele grèv la nou poko konn grèv nou pral konn grèv kounya.